Bonswa. Sa depan de lè wap gade video a. Non pam se Moscato Celie. Map tou diw ankò byenveni sou kanal Dorap Solution. Nou tounen ankò pou vin avè yon video pou ou. Yon video ki la ki pou ki pral met bagay nan men w. Ou menm kap gade video a, m vle pou rete jiska Hein jiska final fin gade video a après pral gen bagay m pral met bagay nan menw rete gade video a vini avèk yon aplikasyon yon aplikasyon ki meyè yon super aplikasyon pou ou yon aplikasyon ki pa trete aplikasyon yon aplikasyon ki menm jan avè youtube se yon aplikasyon menm jan avè youtube li ye menm jan avè youtube ou wè ke youtube konn ap youtube pou gen pou monetize youtube fòk ou gen fòk ou gen 1000 abòne 1000 abòne pou monetize nan youtube wap fòk ou bay yon 4 yon 4000 è de tan fòk ou bon ou ka gen ane menm ou kòman nan monetize sou youtube aplikasyon sa mwen pral pote ban nou a sa se yon aplikasyon ki rele red social aplikasyon sa gen plizyè peyi anpe peyi ki itilize men li poko vini nan kominote ayisyen an se mwen menm ki premye vin avèk aplikasyon sa mwen pral montre nou tout prefere m, sa k mwen fè sou aplikasyon an, kopye kòb m fè deja, m pral mete nou tout. M vle m vle nou pou nou swiv avè m. Ok, nou prale pa egzanp sou Play Store. Nou pral sou sou Play Store, nou pral selekte TCU. i. Men li kòm sa yon kòm pral sou plis o. Ou pa wè sa. Kòm mwen deja gen sou telefòn pa m. Mwen gen deja sou telefòn pa m. Kounye a mwen prale sou nan ouvri. Link pa m. Link video pa m. Link aplikasyon an nan video a. Ou menm sou enskri l. Sou enskri sou link pa m lan. Yap baw 30 pousan. Yap baw tout pou sa nan kob woy ou fè a pou chak moun fè sa trè enpòtan trè enpòtan fòk ale sou link pam la anbay video a pou ka enskri pou ka pou ka enstale aplikasyon sa ale sou link pam la nan pwouve bon sa pa depan lè ou ouvè lè ou ouvè aplikasyon sa kòman mde a ouvè mde a ouvè avan ou ouvè li wè bon se de chema lè ou vè nan aplikasyon li pou bon kote Ou pral wè kote pou mete email ou, kote pou mete modpas ou, ou konn kijan wap kreye modpas ou, ekri modpas ou, wap mete kote fèt. Anpi tout ti espas yo, lòt ti demach yo, li montre ou jan pou fè la, anpi wap wè kijan pou fèl. M konnen ou entelijan ou ka fè sa. Si w pa ka fè l, wap ekri m nan kòmantè anba videyo a, si w pa ka fè l, map ede nou, map fè yon lòt videyo pou tèt nou konn pou nou kreye akawont lan. Bon, kouman aplikasyon sa ye? Aplikasyon sa se fasil. Ou wè mwen menm, wè la sa se pam.

M gen 7, m followè a, m sa followè a gen 724 moun. Alò fè gason sa, ou avè, ou avè zwen followè avè moun, poze moun nan pa se kouman ou rete yo, wap mete videyo, wap mete videyo chak jou. Mete videyo, lage foto ou chak jou, epi moun ap vin, ou vin zanmi, zanmi avè moun, epi moun ap vini, moun ap like videyo yo, toutan yap like videyo yo, epi yap konpati, yap konpati videyo yo, epi yap Mete sipò egzanp mete sipò moun sa mete sipò e miya miya e leya moun sa bon se tan bon sipò api api kan chanèl wap montize yap bon kòb kòb ap vide sou ou monte chanèl ou pa egzanp mwen dènye spò wè konbyen kòb m fè yon foto m lage foto a pou tout moun wè m lage foto a a gen kòb sa m fè wè kòb sa m fè Tout moun ki spò mwen, ki lay mwen, sa se anons, anons k ap pase sou videyo. Sa se anons k ap pase videyo, sa se anons. Lè w rive la, de bò la, sou gen yon website, sou gen yon website, kote w gen yon website, w ka mete website ou, yon shop, yon lè a ou vann li la, lòt moun yo ap pran l. Tout moun k ap pran bagay sa yo, m ka di nou se moun ki lòt bò, moun Etazini, Pi fò moun yo se anglè yo pale. Pa wè gen, pa wè gen yon vrèman ayisyen sou rada. An si m ka di se mwen menm ki premye ayisyen nan platafòm nan. Mwen envite yon seri de lòt moun, ou ka lòt seri de lòt moun mwen envite kounya la yo wèl. Ok, n ap prale. Pa egzanp nou ka wè di konbyen kòb m fè. A konbyen kòb m fè sa egzanp. Se 3, m di w m ba w gen yon semèn gen ladan, wè konbyen kòb m fè. Ay tou kòb m fè tout jounen. Wè chak jou ap peye w. Chak jou yap yap mete kòb, yap baw kòb. Wè, tout sa yo se kòb m fè pou chak sa yo. Kòb sa yo kòman kite yo grandi, map kite yo grandi, pi on on on van on valè de kòb aprè pou m retire yo sou PayPal. Lap la lè map retire sou PayPal, nan pran l. E m gen yon videyo tou kote yon dam tou tap esplike sou chanèl pa m nan kote yon dam tap tap esplike kòman kreye akawont ou, kòman w ka kreye akawont lan sou PayPal, menm si w pa menm si w pa pale espanyòl ou ka gade ou ka gade videyo a, ou ka gade videyo a wap wè tout tout espas djam dam lan fè pou wè pou wè wap wè kòman dam lan retire kòb la sou akarat li wap wè tout sa li fè nèt nan moto tout sa chemen pou fèl pou ou ka kòmanse genyen kòb ok pa egzanp wale la sa tout sa se karat mwen a karant mwen m pral moto toujou lè ou rive la pa egzanp sa ou ka tire kòm ou a karant ou ou tcheke bank Lè ou rele nan bank, ou konprann kòb ou gen nan bank. Ou ale, ou envite zanmi, lè ou envite zanmi ou la, sa ou share link ou avè zanmi ou, toutan wap vite envite zanmi ou, epi yap baw kòb toutan pou sa, yap baw 10 pou san, 60 pou san, chak zanmi ou gen k antre. La, ou ka gade tout notification, sa ou se yo, ou gade tout sa yo. don. E kou sa m di nou, byen gade videyo a. Nou ka kon monetize chanel komanse komanse fè m fè kòb menm jan avè m. Lò gade tout men le videyo a toutan moun ap like videyo ou, toutan moun ap like videyo pou ou, moun ap kòmante, moun ap share videyo ou, moun ap mete sipò pou ou, tout kon sa, anpi y ap ba w kòb, anpi chanèl ou ap monetize. Ou pa bezwen gen, ou pa bezwen gen mil abòne ou pa bezwen gen 30 ou pa bezwen gen 400 4000 è pou monetize non sa se mete foto chak jou me lage video epi fè moun epi moun ap moun ap lage ansanm avèw m gen pou fè yon gwoup pou tout ayisyen pou nou fè yon gwoup len sipòte lòt len ede lòt len chape lòt anpi pou nou ka grandi ansanm si nou vle nan dim nan video anba lage nimewo pam Pou nou pa manpe pou nou fè group la ansanm pou nou grandi ansanm pou nou fè kòb ansanm ok mèsi se tout sa se tout sa m te gen pou nou se tout sa m te gen pou nou m ap di nou n ap pran yon lòt jòn videyo pa bliye like videyo a kòmante anpi pataje avèk zanmi ou pataje avèk zanmi ou anpi m ap vin ak yon dezyèm videyo kote m pral retire kòb kòb sa yo m montre nou an kòb sa yo m gen m ap gen plis kòb chak jou m ap pran kòb chak jou m ap gen plis kòb m gen kote m pral montre nou konbyen kòb m retire totalman sou paypal pam sou akarat pam pa bliye map lage link map lage link ap mwen an pa bliye depi ou ale sou link pam lan ou enstale sou link pam lan wap gen yon 60 pousan api yap bon pou ou 60 pousan bon pou ou se kòb yap baw toujou mèsi